peyi a. Nèg phtk ak nèg opozisyon. Dayè, se tande w tande nèg ap di w opozisyon, opozisyon, pi fò nèg se phtk yo ye nan peyi a. Men phtk a makiye. Pase pi fò nèg ou wè k ap fè bri nan radyo yo, se sou de nèg ki ap travay avèk nèg phtk yo. Paske gen de nèg ou wè fòs de frap la paka soti pou yo frape phtk. Se paske gen twòp nèg, papa nèg, oubyen kouzen nèg, oubyen manman nèg kap travay nan menm phtk sa wi. Sètadi nou menm lajenès si n pa ouvè zye nou pou n pral di yo wi se nèg sa pa nan phtk m pral pran. Non e pa konsa l ye. Pifò nèg yo se phtk yo ye men phtk makiye. Pouw rive devan nèg sa yo pou konn se bon phtk yo ye fòw genyen gode dlo nan menw pandan ou gen gode dlo nan menw lan fòw tou avèk bout savon nan menw bout sèvyèt ou pouw ap vide dlo nan vizaj yo pouw ap vide dlo nan kò yo an menm tan tou pouw ap pase savon pouw ap siye Gen de lè e menm 3 kouch dlo pou bay nèg sa yo tout bon vre pou demakiye yo pou wè ke se phtk yo ye. Paske nan men pandan rejim phtk ap gaspiye, yo tout se ti konseye. Èske w konprann? Paske kisa k gen? Phtk se yon rejim kriminèl entelijan. Quand je dis un régime criminel intelligent, yon rejim kriminèl ki entelijan, se yon rejim kriminèl pandan ke l pran tout bandi yo lame, li ame jèn gason jèn fanm nan katye popilè yo epi l met zam nan men yo. Quand je dis que rejim phtk a entelijan, se paske l pran laprès peyi Dayiti a l kowonpi yo, li mete yo ansanm, dayè yo te deja kowonpi deja, li pran l li mete l anba men l. An palan de Michel Martelly, Lamothe, se yo k gen vwa o chapit nan medya yo. Èske w konprann? Epi se fini. La, yo gen medya nan men yo. Phtk, rejim kriminèl entelijan, li pran pakèt moun ki enkonpetan, li met nan administrasyon piblik lan, kote ke nèg sa yo se yo k ap dirije. E rejim phtk kriminèl entelijan ankò, li pran pakèt jèn ti gason ki gen doktora epi l vann yo, li di sa a yo e m vann yo. Li pran Fritz Dorvillier, doktora. Li pran pakèt lòt jèn ti gason tankou minis afè etranjè a, doktora, epi l di m pran moun ki konn li, m pran moun ki tèl bagay, m mete yo nan ti pòs wi. Epi yo vann ou sa a. Yo pran liberis. Yo pran lòt ti jèn gason ki te nan Kiskeya lontan an, Gicha Dore. Yo pran ti jèn sa yo. Tout nèg ki te ka aranje yo sou rezo sosyo yo ap ekri bon tèks ki ta pou mete nèg sa yo nan pwoblèm, ki ta pou ap ekri yon seri de bèl atikl o nivo de Nouvelliste, o nivo de lòt jounal anliy yo. Yo pran nèg sa yo, yo met anba men yo. Fritz Dorvilliers Le Zuizui, doktè, men yo voye l Konsil Jeneral la nan Monreyal. Athur Weber, Hein? Athur Weber, On nèg konsa, mesye, ki gen doktora, yo pa p yo pran l men yo voye l la Anbasadè nan Kanada. Yo fè sa, yo pran tout jèn ki entèlektyèl ki te ka kritike nèg yo sou rezo sosyo, ki te ka ekri atikl ki pou pèmèt moun wè sa k phtk a, yo ba yo ti djòb. An menm pandan se tan yo pran kiko senremi beng yo metel la li menm monchè ou kòm nou paka baw minis nou paka baw direktè jeneral men men fè sa w vle vann mazout nou monte yon konpayi fiktiv epi antre mazout men pil mazout yo antre la beng yo kraze tout motè edh yo kiyès ki pèdi nou menm jèn gason jèn fanm nan peyi a k pèdi nou menm ki pa gen kouran kiko senremi gen kouran 24 sou 24 li menm. Bandi fini. Kriminel notwa. Ti fre madanm Michel Martelly sa. Zonbran. Kriminel notwa. Men yo di youn tou. Menm si wè yo nan drog. Anbasad pa ka arete yo Haiti. Paske y Ameriken yo ye. Lot bo a yo fet. Zonbran. E la kay yo fet. Bon si anbasad amerikèn tap arete pitit li nan peyi dayiti epa de nèg ki nan dwòg an ayiti ki pa ameriken non sèlman l ka pase men nan kou yo l ka di yo fon tounen nan peyi w fon tounen nan peyi w ou gen ti bagay nou ka fè w peye yon ti bagay epi pou viv pou bagay. Èske w konprann? E, menm si, yon nèg tankou Kiko Seremi ta nan dwòg, menm si y ap fè l tounen al pran pèn li Lèzetazini, gon jan Amerik ap fè l pou li paske e pitit peyi a l ye. Yo p ap kite sa fè bri. E gade w ap gade, w ap tan, e kòmsi s on nèg k an vakans pandan senkan dizan, epi l pije pèn li, w ap mande pou l ou pa anmwèl, poutan l ap pije ti afè l apre a pou l tounen lakay li nòmal. E konsa, se rezon sa k fè tout nèg ou wè k milat nan peyi Dayiti, ou wè yo gen paspò, ou wè nèg yo gen paspò wi. Bon dwòg ki te vin nan bato a, ou janm wè l gen bagay? Bon pi fò nèg ki nan dwòg sa yo gen paspò US nan dèyè yo. Se jis pou m moutre w ke nou menm jèn gason, jèn fanm, si nou pa prè pou n mouri, pou n kite peyi sa a, Ou ale mye ladan Nou deja pran nan zizirit M pap ba nou manti nou deja pran nan zizirit Paske fò chak grenn ayisyen kap viv nan peyi sa jounen jodi a Priye pou mouri pou peyi a Paske nou tout se mò deja Wap viv aletranje wap imilye Ou tounen ayiti mò Paske ou pa jwenn anyen kote pou pran plezi Paske ou mouri deja. Wap viv Haiti wap ouvè kow ap bwè pil byè nan club 19 wap bwè pil byè devan imperial ou mouri deja nèg je nèf yo nèg lot gang yo ap pase yo ap trible nou a bal yap krible nou a bal nou mouri deja si w bezwen wè kote w mouri nèt manman w mouri leogane 6 aprè midi yon lapli ap tonbe. Ou paka al pot manman w se ou paka al ou paka al pran manman w pou pou al mete l nan mòg paske lapli tonbe dlo desann anba lavil neye machin ou paka pase ou mouri deja tonton ou pral konn kote w mouri nèt se lè ke gon lè kap rive yap vyole sò la devan w anndan kay la nan plakou pòtoprens. Si w bezwen konn kote w pral mouri nèt, madanm ou an k gen bèl fès la, k gen gwo bouda a, vagabon pral ba l tap devan w nan nuit l ap kouche l sou ou. Ou pral konn si w mouri nèt tonton, se yon lè k ap rive lè gang yo ap fè masisi avè w si w pa t swete fè l, si w pa t deja masimadi. Ou pral konn kote w mouri nèt, se lè w ke w wè ti frè w la mouri se mandyan w ap fè pou w fè antèman an. E w pral konn kote w mouri nèt, se lè yon dola ameriken vin 200 dola ayisyen. Se lè sa w pral konnen w mouri nèt. E lè w pral konnen w mouri nèt! Se lè ke w wè telefòn ou nan men w maten, midi, swa w ap tann on apèl don moun lòt bò k pou voye 10 dola pou ou. Se lè sa w pral mete tèt ou nan batay pou konnen fò w batay tout bon vre. E konsa peyi mache.
Pou ke vous.
Bravo Jean Claude Lèbou Lèm ou tou lò fè jès sa ou moutè mou pa restavèk Bravo sou chèn youtube bat Bravo pou la jènès John Colem Morvan Aè nou pa gen bòs e nou pap janm gen bòs tout otan ke nou pa wè premyè pyè ki pou poze k pou sove peyi a. Men bòs mwen se moun sa yo wè k la sou chèn YouTube la. Se moun sa yo ou wè k sou Facebook ki sou Facebook la ki gran su ki soti pou su pòt pote BBJ entènasyonal la.
Pase m paka konprann yon nèg kap viv Ayiti pou wap dim ou vivan. M'en mwen son pakèt kadav, son pakèt mò nou ye. Fò n aprann konn sa. Jean Wilson Larose de Jesus. Mèsi anpil zanmi m sou paj la. John D. anpil respè pou ou. M pa ka konprann pou nèg rete pou di m wap viv Ayiti, pou di mori ou vivan. Sa pa gen dwa, sa pa gen dwa sot nan bouch ou. Ou son mò ki an vakans. Kote bal ap tire blablabla bandi. Ap pran plezi detripe moun pou rete pou ap di mo wi ou vivan Reginald Brigade mèsi anpil zanmim a men vivan sa menm ki ki ki vivan liye la ki vivan liye la pandan ke m desann ayiti yon aprè midi map antre nan kay m paka kay pa klimatize chanm mwen pa klimatize menm la m gen 3 ti chanm lakay la la tou lè 3 gen yon klimatizan nan dan yo la wi. M pa gen pou m ap panse avèk ou kouran lè m rive èske m ap jwenn li non Jean Marcel Césaire le vrai sage Yo Belfort M pa gen pou m ap panse lè m rive lakay la èske m ap gad match Atalanta Paris Saint Germain an ki sot fini 2 a 1 la a M pa gen dwa ap panse ak sa. Èske w konprann? Kòm se jounen mondyal entènasyonal, e jounen, e jounen entènasyonal dè jèn, e gon jèn gason k ap fè pil efò nan peyi a, Etzer Emile, e fò m di l, li pa ka sou BBJ entènasyonal pou l pa menm di bonjou a peyi a. Etzer Emile, kouman nèg ye frè m?
Bon Morvan apa nou nou la wi.
Etzer Etzer Elo Ele apa pò tou ou tou an dirèk sou BBJ entènasyonal wi joune joune jèn. Monchè m pa konnen non de m tap fon ti kouche m nèk wè apèl ou epi m rele bak m bliye m pa em gade lè a. Monchè w sou Ayiti Kòtouni yon emisyon spesyal jèn non. Tout moun kap swiv nèt ki ap tande emisyon an. E bon, m pa t konn ki sijè ki t ap debat paske ankò yon fwa m di w m t ap dòmi. Epi monchè mèsi pou konpliman ou epi kontinye travay epi tout moun yo k ap swiv nèt m renmen nou anpil epi mwen la. Alèz.
E monchè Etzer, m t ap pale talè la men